M sonje epòk m te nan tèt peyi Dayiti, lè sa se te sou tan Desalin. Mwen m te prezidan, Desalin te premye minis. Ayiti pat konsa non. Te gen inyon, te gen tèt kole sa yo rele tèt ansanm. Kounye a m tande se bra kale boule sann. Franchman bay yo pat konsa. Lontan lè yon paran voye yon timoun lekòl, timoun sa toujou ap fè efò pou l reyisi. Pase pafwa, granmoun nan konn pwomèt yo l ap fè yo kado yon bekad, swa yon machin, oubyen yon lòt bagay kèlkonk. Kounya lè w voye timoun nan lekòl si se yon jèn fi, lè ou konnen l lekòl li kay gason, oubyen si se yon jèn gason ou konnen l lekòl li nan geto l ap bal kòl. Egal la medam mesye e nou k gen peyi. Mwen m pa pral di se dirijan yo k koupab, la sèl choz se yo k responsab, antoulèka fanatik yo, nou menm e nou k ap di m kisa n panse. Mwen menm, m ap sonje lontan toujou, Lèm te prezidan peyi la Russie. Gen de lè mwen konn vin ayiti mesye m sezi wi. Tout minwi di swa ou wè elèv lekòl kouche atè nan lari ap etidye. E kounye a gwo midi solèy cho si ou gen malè wap vini wè yon timoun kouche atè a wal avanse nenpòt jan ou betize wi. E nou k gen peyi m di sa ankò e nou k gen peyi. Bon mwen menm dyebolo fòkè Antanke meyè prezidan ke peyi Dayiti te genyen, malerezman m oblije di te genyen pase nan moman n ap pale an la, m p ap retounen sou pouvwa. E pa pè m pè peyi. Pase kounya a dirijan sa yo m te bay la, dirijan sa yo ki te ranplase m nan, dirijan sa yo fè moun sezi kounya. Paske m ap gade yon seri de jèn atis, yon seri de jèn atis k ap ekri m anba live lan la a, ki tèlman gen talan, nèg yo gen twòp talan, tèlman gen bagay yo ta fè nan peyi a, gen twòp bagay. E poutan. Yo ap viv nou peyi, pa gen anyen yo ka fè. Kounye a tout sa yo gen nan tèt yo, tout sa yo ta gen ki ta pou ede yo avèk fanmi yo, yo pa ka fè anyen pou nou peyi. Sòti m la! Poutan lè m te sou pouvwa a, gen Mateli, on, men Mateli e prezidan l te ye tou, misye e, e, e mwen k te bay misye. Aprè m desann pouvwa a m te bay misye. Gen Mateli. On bon chantè konpa mwen k moutre misye chante konpa gen izolan fantom wendy tout nèg sa yo e sou pouvwa m nan nèg sa yo te byen pase ou wè nèg sa yo arive te vin reyisi nan mizik mwen k moutre nèg sa yo rapè on seri de atis kounye a wap gade nan peyi e pa pa gen okenn dirijan ki pou ede jèn yo mesye elèv Gen sak fini lekol ki di yo ta renmen aprann doktè nan ki peyi? Sotim la! Kounye a, gen anpil jèn la, yo sou yon gouvènman la yo pa wè kisa pou yo fè, chak jou se mouri sèlman moun ap mouri. Men monchè mwen menm lèm te sou pouvwa Ayiti pat janm konsa. M fè 120 tan map dirije Ayiti mesye, 120 tan sa, pèp la pase lap ri. E m pat chwa mwen menm. E pandan w tande m sou pouvwa la frè m, Pa gon moun ki pou konnen ou sot yon lòt kote wap vin fè sa w vle nan peyi a. E kounye a wap gade, nèg a pwòp peyi l pou li, l bloke pwòp peyi l, anwo pa moute anba pa desann. Nèg sa yo fout malad nan tèt vre mesye. Mwen menm lè m te sou pouvwa a, Ayiti pa t konsa. E kounye a si m ta retounen sou pouvwa sa a, m gen gwo travay pou m fè nan peyi a. E m ra Jimmy Danger k pral prezidan peyi Dayiti a. M ap bay Jimmy Danger premye minis, epi m ap bay Zaï Fòkè twazyèm minis, m ap pran prezidan. M p ap ka met Ariel Henry sou pouvwa a. E nèg yo vin pa serye twòp nan peyi a. Mwen lè m te sou pouvwa peyi a pa t konsa. Kounya m pral retounen la. Map mete Jimmy danje dezyèm minis Saï fòkè twazyèm minis Dyobolo prezidan men peyi Nèg yo lage Haïti nou te vle la Kounye a ou paka di ou gen rèv non nan peyi sa Ou pral di ou gen rèv kibò rèv sa pral reyalize Ou paka di ou gen rèv O mwen si ou ta di ou gen rèv Rèv ou genyen se pandan wap dòmi epi ou fon rèv ou antre tèl kote. Se rèv sa ou ka di ou genyen apre sa ou pa ka di ou gen rèv pou reyalize yon bagay non. Ou pa ka di ou gen vizyon bagay sa ou pa ka gen yo. Nan ki peyi? Rèv, vizyon sa e bagay pandan wap dòmi ou fè yo. Men pa bay je klè kòm si pou di ou ap wè ou ta fè tèl bagay, wap reyalize demen si demen. Nan ki peyi? E malgre sa map di nou, e nou menm, e pase tout moun pap janm pa bon nan peyi a. Nou menm ki gen bon panse nan tèt nou yo ti jèn fi, jèn gason yo, gade kenbe la pa lage. Pa janm dekouraje kenbe la pa lage. Pase dènye mo a se nan men Bondye li ye. Nèg yo kraze peyi a nèt, vann li avèk lòt nasyon pou grenn chiko men pa dekouraje. Fanatik yo nou genlè pa konprann. Lè m di nou prezidan, e pa prezidan kòmsi m te prezidan m t ap dirije peyi a non. Sa vle di, m gen yon lis prezidan lakay la, m gen foto tout prezidan sa yo, m chita pami prezidan yo. Epi ou konnen bib la di sa ou frekante se li ou ye. Lòske m chita pami prezidan yo sa m ye?